Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin, nou pral antre dans tous les grands dossiers kap fè aktyalite à travers le monde, map ankourajew pou subscribe, pou renmen video sa, pou fè kòmantè, patajel ak tout moun kew konnen depi ke w panse yap benefisye. An nou kòmanse Ozetazini. Semèn sa la nou tande sak rive Jistis nan peyi Lèzetazini voye yon lòt lèt bay ansyen prezidan Donald Trump. Sa vle di a nenpòt kèl moman nou ka tande yo pral arete l pou yon twazyèm fwa medam e mesye. Twazyèm fwa prejidan sa a li anba envestigasyon kriminèl. Ebyen sèt fwa si sa gen rapò avèk sa ke l te fè avan, pandan oubyen aprè sitiyasyon ki te rive le 6 janvye kote ke te gen yon mòb anpil patizan Donald Trump ki pat vle pou yo te konte vot yo pou te bay Joe Biden viktwa a, Trump ki te vle rete sou pouvwa a, li te ankouraje patizan li yo pou yo t al nan kapital la pou yo t al fè dezòd. Se pa 2 moun ki deja al nan prizon sou bagay sa a, men Trump ki se chèf bandi a Li poko janm jije. Lèt sa a ke yo voye bay Trump lan se yon lèt ki fè konprann ke li menm li se yon target nan envestigasyon sa a e se posib a nenpòt kèl moman yo ka vin chache l pou l al jije. Men, gen yon lòt bagay ki rive nan semèn sa la. Pandan ke Trump te nan Fox News li t ap fè yon entèvyou, li te fè yon deklarasyon ki bay anpil Repibliken tèt chaje. Non sèlman Demokrat, men mwen di Repibliken. Nou konnen ke pandan Trump te sou pouvwa a, li te yon bon zanmi de Vladimir Putin. Sa vle di li te bay Putin anpil avantaj. E yonn nan bagay ke Trump te fè, se kote ke li t ap maltrete otan pou l te kapab bay Putin avantaj. Li menm te menase pou l te wetire Lèzetazini nan alyans sa a, yon alyans ke US se li menm ki tèt li, yon alyans kote ke san US li preske pa kanpe. E Trump ki konnen sa trè byen, pou l te kapab bay avantaj a Vladimir Putin, li deside li te vle wetire Lèzetazini nan alyans sa a. Ebyen, semèn sa la a, pandan ke Trump t ap pale nan Fox News, li deklare si l ta prezidan ankò, ebyen li pwal deal avèk otan. Sa vle di, gen yon posibilite li pwal retounen ankò nan menm sitiyasyon an pou l wè si l te kapab kraze alyans lan, wetire Lèzetazini nan alyans sa a. Alò paske anpil moun Ozetazini, espesyalman la repibliken, gen espwa ke Trump kapab vin sou pouvwa ankò, ebyen kisa k rive? Yè, gen 2 senatè, yon repibliken e yon demokrat, Se Marco Rubio avèk Tim Kaine, tou 2, yo mete ansanm pou parèt avèk yon amandman, yon lwa, yon lwa ki pral rann li difisil pou yon prezidan oubyen ta retire Lèzetazini nan alyans otan. Ebyen, 2 senatè sa yo, yo deside pou yo mennen lwa sa devan Kongrè, devan lèsenatè, e yo vote. Yo vote trè rapid, gen 65 senatè ki vote wi e 28 senatè ki vote non. Sa vle di, senatè sa yo, yo vote pou kapab fè lwa sa a pase, kote ke yon prezidan pa genyen otorite. pou l wetire Lèzetazini nan otan san ke li pa pase pa Kongrè. Medam e mesye, se bagay serye sa ye. Nou konnen kòman ke gen divizyon Ozetazini, kote ke lè Demokrat avèk lè Repibliken yo pa ka travay ansanm. Men vwala ke m'on bagay kote ke lè Repibliken e lè Demokrat wè li menm jan. Nan ou ka remake, mwen montre nou, nan vot la ki fèt la, se pa tout moun ki vote wi pou li. Ou kapab wè genyen 65 senatè ki vote wi, gen 28 ki vote non. Medam e mesye, tou lè 28 senatè ki vote non, se repibliken ke yo ye. Mwen vle moutre nou kòman ke peyi sa kòmanse ranvèse. Ou genyen 28 repibliken, yon seri de moun ki vrèman kwè nan sa ki rele defans dè Etazini e ki konnen alyans otan sa a se yon alyans ki enpòtan pou sekirite dè Etazini, men malgre sa medam e mesye nou genyen 28 senatè ki kanpe ki vote non, yo pa dakò pou yo limite prezidan an, yo vle kite dwa sa nan men prezidan an pou l wetire Lèzetazini nan otan si ke l ta vle. Lwa sa ki pase a medam e mesye, men sa ke l di, kòm mwen di nou se 2 senatè, yon repibliken, yon demokrat ki sponsò li. Se Marco Rubio avèk Tim Kaine Se 2 gwo toro sa yo ki deside ki di nou pa vle kite bagay la sou chans paske nou pa fè Trump konfyans ke l pa pral eseye pou l al fè Vladimir Putin kontan. Nan sans sa yo di nan pral parèt nou pral pase yon lwa, lwa sa pral limite pouvwa ke prezidan an genyen an s ki a trè avèk alyans sa. Men sa ke lwa sa li menm li deklare. Lwa sa li di yon prezidan Li pa gen dwa pou l sispann, pou l ta tèmine, pou l ta denonse oubyen wetire Lèzetazini nan otan. Èske n tande medam e mesye? Prezidan an li pa gen dwa pou l ta sispann, pou l ta tèmine, pou l ta denonse oubyen wetire. US, Lèzetazini nan alyans sa a, si ke li pa pase pa Kongrè, e gen dwe gen 2 tyè Kongrè ki dwe vote pou li pou l ta fèt. Sèdike yon prezidan pa kapab parèt kèlkeswa prezidan, ke se demokrat, ke se repibliken, Li pap gen ase fòs, pouvwa nan pwòp fòs pa l, pou l ta parèt pou l di, Mwen pwal wetire US nan otan si l pa parèt devan Kongrè, pou tout Kongrè an jeneral vote, pou yo dakò pou sa fèt, pou l ta fèt. Donk, ou kapab wè enkyetid la, se paske yo konnen byen ke Trump kapab prezidan e si l ta prezidan, Trump kapab al eseye wetire US nan alyans sa pou kapab fè Vladimir Putin kontan. E senatè sa yo di non, nou pap kite bagay sa sou chans, nou pwal mete yon lwa sou pye pou rann li enposib pou yon prezidan ta gen jan de pouvwa sa. Donk yo wetire konplètman pouvwa sa nan men Trump ke li pap ka fè l. Pou l fè l, fò l parèt devan Kongrè pou Kongrè vote pou bay jan de pouvwa sa a. Medam e mesye, pandan vot la, nou genyen Rand Paul ki te vote kont li. Sa vle di ke li pa t vle pou yo te mete lwa sa a sou pye. E apèn ke lwa la fin pase, Rand Paul te entwodui yon lòt amandman. M pral montre n kisa amandman Rand Paul la li menm li di. Li deklare, oke, Puiske sa gentan pase kote ke prezidan an pa kapab wetire US nan otan, men nou ta vle ke lajan, èd ki pou bay, si ta vle si ta dwe gen yon aksyon militè, nou ta vle ke se kongrè ki pou otorize bagay sa a. Tande byen wi. Li di ke malgre ke nou di pa gen pwoblèm, prezidan an pa gen otorizasyon pou l ta wetire Lèzetazini nan otan, Rand Paul ki pèdi l di pa gen pwoblèm, m ap prezante amandman sa a. Amandman sa a pral di ke si yo ta bezwen otorizasyon pou yo al nan lagè oubyen pou yo pou yo bay lajan pou yo sipòte otan, se Kongrè ki dwe bay otorizasyon sa a. Now, m ap esplike nou poukisa Ron Paul vin vle mare pye prezidan paske konnya la a si prezidan ta vle pase yon lwa pou l al nan lagè oubyen pou l al sipòte alyans lan l ap bezwen yon kongrè nan sans sa a Ron Paul panse li kapab jwenn ase moun pou vote kont li ki pral rann desizyon sa a li initil èske n konprann paske nou konnen selon atik 5 nan kontra ke yo sinye pou otan si ou atake yon grenn manm otan ou atake tout. Si prezidan an pa gen otorizasyon pou l retire US nan otan, sa vle di ke si ta gen yon peyi ki antre nan lagè, e kounye la nou bezwen defann peyi sa a, se kongrè nou pral bezwen ki pou pase lwa pou otorize l. Prezidan an p ap kapab. Sa vin kreye yon pwoblèm, e sa fè ke Ron Paul te vle mare pye sistèm nan pou ke li menm avèk akolit li yo kapab anpeche lajan oubyen èd militè al defann otan. Nou konnen byen moun sa yo, se lateral dwat ke yo ye, yo renmen Vladimir Putin, y ap eseye toujou pou yo wè si yo kapab kontrekare pwisans alyans sa. Men medam e mesye, kòm nou kapab wè, li te rejte pa 1683. Sa vle di ke yo te rejte. Lwa sa a. Ke li di non, nou pap mete sa an pye, nou pap dakò, e Ron Paul li te pèdi ankò. Mentnan medam e mesye ann antre nan Lachin. Semèn sa la a nou genyen Kissinger ki se youn nan sekretè deta trè fame ki nan Lachin lal rankontre avèk Xi Jinping. Nou konnen relasyon antre Lèzetazini avèk Lachin li vrèman, vrèman afekte. e ke Senger ki gen m kwè anviwon 100 ane e ki ta vle ke relasyon US avèk la Chine reetabli avan ke l ale, ebyen l ap travay trè di pou l wè si l te kapab rann bagay sa posib. Ebyen li te antre an Chine pou l t al chita ansanm avèk Xi Jinping pou yo t al pale pou wè kijan Yo kapab aranje oubyen oubyen e e repare relasyon antre Lèzetazini avèk Xi Jinping. Pandan ke yo tap pale, Xi Jinping deklare ke relasyon antre Lachin avèk Lèzetazini vrèman li nan yon kondisyon trè mal e li di ke Gen chans toujou pou ke yo te kapab repare bagay sa a. E li di konsa ke si ke US avèk Lachin ta travay ansanm, yo t ap kreye de pwosperite pou mond lan ki t ap trè bon. E Xi Jinping deklare, Lè m ap gade nan fiti, mwen wè ke Lachin avèk Lèzetazini kapab acheve anpil pwosperite avèk anpil siksè. Medam e mesye, sensèman mwen menm, Mwen kwè sa tou. M konprann mefyan ki genyen antre Lèzetazini avèk Lachin. US pa fè Lachin konfyans paske l panse Lachin vle kraze l. E akoz de bagay sa a, e m konprann sa, donk chak peyi sa yo dwe kreye yon sitiyasyon kote ke yo an sekirite. Men, si yo pa byen jere relasyon an. li pral yon dezavantaj ni pou yo, ni pou Lèzetazini. E sa fè ke Kissinger bò kote pa l, li santi ke l nesesè kounye a la a, pou ke 2 peyi sa yo ki gen anpil anpil bagay a fè ansanm, ta travay pou amelyore relasyon an, pou yo wè bagay yo menm jan, pou yo ta sispann ap fè yon seri de ti batay e san sans e pou yo ta rearanje yo. Kòm nou konnen, pi gwo pwoblèm ki genyen antre Lèzetazini avèk Lachin, se sitiyasyon Taywann nan. La Chinn deklare Taiwan se pam ke l ye, mwen vle pran l. US deklare non, Taiwan se yon peyi endepandan, ou pa kapab pran l pa fòs. Si Taiwan vle al jwenn ou, li kapab fè l nan lapè, men ou menm ou pa kapab avèk fòs pou antre pou al pran yon peyi konsa. Donk sa se pi gwo pwoblèm ki genyen antre La Chinn e Lèzetazini. Lòt pwoblèm yo genyen medam e mesye, se sitiyasyon ki gen rapò avèk komès. Kote ke selon sa e Lèzetazini deklare, chak teknoloji yo voye nan Lachin pou l fè pou yo, Lachin vòlè teknoloji a. Sa vle di ke yo pap kreye, men lè w voye yon bagay ba yo, yo pran l e yo vann li san pèmisyon. Sa vin rann ke Lèzetazini pa fè yo konfyans. Se la pwoblèm nan ye. Men medam e mesye, avèk reyinyon sa yo kap fèt, semèn ki sot pase a la a, nou te gen Janet Yellen ki te vwayaje nan Lachin pou l t al chita pale avèk otorite lòt bò a, pou wè kòman yo kapab amelyore sitiyasyon an e nou swete rankont sa a antre Xi Jinping avèk Kissinger kapab vrèman prezante yon moman dopòtinite pou 2 peyi sa yo. An nou antre nan Ikrèn. Ebyen, batay kontinye. Larisi, li deside pou l tèmine yon akò ki te genyen pou lèse manje kite Ikrèn pou ale an Afrik e plizyè kote. Tout yè, La Risi lanse 2 misil pou detwi yon seri de depo ki gen manje nan Ikrèn. Ebyen youn nan depo ke yo kraze medam e mesye, se yon depo ki te gen 60 mil tonn de pwodwi agrikòl ki tap ale nan La Chin. Ok, sa yo se manje ke La Chin te achte nan men Ikrèn, Ikrèn ta sipoze voye manje sa yo bay La Chin, ebyen La Risi lanse yon misil li detwi Depo sa a ki te genyen 60 mil grenn ladan l. Donk, jiska prezan, nou poko tande ki sa ke Larisi reponn de sitiyasyon sa a, oubyen ki reyaksyon Lachin de bagay sa a. Men medam e mesye nou kapab wè ke sitiyasyon li trè fluid, li trè terib nan Ikrèn, Larisi ap lanse misil, Larisi deklare li pap lèse bato pase ditou san ke yo pa leve sanksyon ki sou li. Se se demand lan sa konya li ye, demand ke Larisi mande konya li di ke m pa gen pwoblèm pou m ta re-antre nan akò a ankò, men an premye lye, m ta vle tout sanksyon ke yo mete sou mwen yo leve. Men pandan ke n ap pale la, Lèzetazini avèk anpil lòt peyi ap chache yon fason pou wè kijan yo kapab lèse manje kite Ikrèn pou al nan lòt peyi san ke yo pa leve sanksyon sou Larisi. An nou antre dan Lapolòy kote ke. Selon sa ke nou aprann, gouvènman Polòy lan deklare yo pwal voye 20 avyon de gè bay Ikrèn. Se yon seri de avyon de gè ke yo te gen la, ki pap itilize, e yo panse kounya la yo kapab voye tout bay Ikrèn pou Ikrèn kapab defann tèt li kont Vladimir Putin. Medam e mesye, Prigozhin li retounen ankò sou sèn nan. Anpil nan nou te panse Prigozhin te mouri, Ebyen finalman yè Prigozhin reaparèt kote ke li fè yon gwo deklarasyon, kisa Prigozhin parèt pou l di? Li parèt apèn ke l parèt li kòmanse kritike gè Ikrèn nan e li kòmanse piblikman pale kont gè kap fèt nan Ikrèn nan. Nan yon video ke l te poste an liy li di ke bagay sa kap fèt la li pa gen sans ditou, sòlda ap mouri san sans paske selon li menm Ebyen leadership la li pa bon ditou li pa konnen kijan pou l fè lagè a e se solda yo kap mouri. Prigozhin se nan Belarus ke l ye lap antrène lame Wagner a malgre tout sa ke yo di ke Prigozhin li pa an chaje lame a medam e mesye se pa vre Prigozhin toujou an chaj lame Wagner a e selon sa ke nou aprann Putin pat vrèman pran kontwòl anyen donk se Prigozhin ki toujou gen kontwòl lame Wagner a nan Belarus. Ebyen, Larisi akize Oksidan, kote ke l di ke Oksidan se ipokrit, lòske se Ikrèn ki fè teyoris lakay li, Oksidan pa di anyen. Medam e mesye, m pa konprann ki sans sa genyen. Se chak jou nou konnen, La Risi ap lanse misil e ap touye moun nan peyi Ikrèn. Yon sèl ti misil ke Ikrèn lanse ki touye 2 moun nan tèritwa Ris, bon se pa menm nan tèritwa Ris se nan Krimea sa fèt, sa e tèritwa Ikrèn, ebyen La Risi deklare Oksidan lòske se Ikrèn ki fè ak teyoris yo pa di anyen Men lòske se yo menm ki fè yon bagay, se yo menm sèlman ke oksidan li menm l ap kritike. Yo deklare ke te gen yon manman avèk pitit li, yon manman avèk yon timoun ki gen 14 an ki te mouri sou pon an. Li pa tande kisa oksidan di pou gwo bagay sa ki fèt la. Li di ke menm jan an tou ke lòske li menm li fè atak nan Ikrèn, yo touye moun, oksidan l ap pale, ebyen menm kote a tou si Ikrèn ta fè ak teyoris pou touye moun lakay yo, yo espere ke Lèzetazini li menm tou li ta fache menm jan an. Yo deklare yo konnen byen ke kolektiv Wès la, vle di ke kolektiv Oksidan, yo tou prè pou yo fèmen je yo sou teyoris atak ke Ikrèn ap fè lakay nou, Li di ke sa a, aksyon sa yo, pa yon aksyon nèf, paske se konsa ke oksidan li menm li ye. Lòske se nou menm ki fè yon bagay y ap kritike n, men lòske se Ikrèn ki fè ak teyoris lakay nou, ebyen mesye oksidan yo, yo pa janm kritike Ikrèn, yo fèmen zye yo, se kòmsi Yo pa janm wè. Ebyen medam e mesye pandan ke nap pale la se konsa sitiyasyon an ye, Lèzetazini tèt anba, nou gen la Chine avèk US relasyon yo preske kraze, nou gen Ukraine avèk la Russie kap batay, manje k paka antre nan Afrik, anpil bagay nan mond lan e nou swete lapè va renye. Non pam se Abner Gelin pou Haitian Public Media, pase yon trè bòn joune, Bondye beni n, babay.